Oswa, ou te janm fè azil, men ou bay sa vag, so sa vle di gen yon posibilite ke ou genyen yon depotasyon sou istwa w. Oswa, si ke w te janm genyen andevou apòtman pou court, ale devan jij, epi ou pa ale. Ankò gen yon posibilite ke ou ka genyen yon depotasyon sou istwa w. Rezon ke sa enpòtan, se paske si ke ou genyen yon depotasyon non istwa imigrasyon w, ou pap ka janm fè ajisteman de status ou isit, Ozetazini, si ke ou marye avèk yon sitwayen oswa ou vin gen yon timoun 21 inan sitwayen ki vin fil pou ou, ou still pap ka jwenn kat rezidans ou isit. Fò ke ou ale Ayiti pou jwenn kat rezidans la, men lè ke ou ale Ayiti avan ke yo kitew re rantre isit ak kat rezidans sa, fòk ke ou bay Ayiti 10 an. 10 an nan laviw avan ke wap ka re rantre isit. Mwen pa vle pèdiw so retravèk mwen pou le moman genyen yon akò avèk imigasyon ki di ke si ke moun sa ki gen òd de depotasyon sou istwal si moun sa ap vwayaje anba tps E moun sa re rantre ankò isit Ozetazini, kounyè a si moun sa ap bezwen fè ajisteman de statis paske madanm yo, pitit yo ki sitwayen, fil pou yo, yap ka kalifye pou yo ajiste statis yo isit. Avan sa pase fòk ke nou fè yon mosyon pou analiye yon mosyon to dismiss od de depotasyon ki te sou istwa w la. Paske akò sa a avoka w, mwen menm, oswa avoka ke w chwazi, p ap bezwen ale devan jij pou mande pèmisyon, avoka w sèlman ap met mosyon an ansanm avèk tout evidence ou Epi nap mande avoka gouvèman an. E si avoka gouvèman an dakò avèk nou depan tout sa ke nou ba yo pou ou menm, kounye a òd de depòtasyon sa a ap dismiss, yap etiye l sou record ou. Tande, sa a reyèlman reyèlman enpòtan paske chans sa a bwal fini 2025. Akò ya ap fini 2025 epi m pa konnen si yap renouvle l, men si ke yo pap renouvle l kounye a lap pli difisil jan l te difisil avan akò ya pou ke ou fè yon mosyon to dismiss devan jij la paske premye bagay pou w fè lè wap fè yon motion to dismiss se sa yo rle yon motion to reopen pou yo reouvè case ou ya epi jij pa reouvè case moun si ke gouvèman pa dakò Avèk reouvè case moun lan, si case la gen plis ke 30 jou fèmen. So, avèk règ sa, li pwèske enposib pou ke ou jwenn yon motion to dismiss devan yon jij. So, kounyea ou gen chans la, so, pwann kounyea. Epi pa tann kou ane a bwal fini, ou pa tann nan 2025, kounyea wap kouri kouri pou fèl pou ka ajiste status ou, fèl kounyea. Anpil moun ap voye ajisteman de status ale epi yap deny, deny, deny epi rezon ke yap deny l se paske moun lan gen yon ord de depotasyon nan istwa yo. So, si ke ou gen pwoblem sa silvouplè ele biwo a epi si ke ou pa konnen si ou gen yon ord de depotasyon rele biwo a nou ka ede w avek sa. Ou menm ou toujou ka order. record imigasyon w sou entènèt la wap fè sa yo rele yon FOIA request men link la anlè la so kounya ou menm ou ka order file ou pou konnen sa ki nan file imigasyon w men si w pa vle fè sa nou menm nap fè l pou ou so rele biwo a oswa text mwen non pa text mwen rele biwo a silvouplè nimewo telefòn lan sou paj profile nou oswa anlè la.